Bonjou peyi m, bonjou a tout zanmi m ki toujou swiv nou, kap asiste ti videyo nou yo Byen ke nou poko striktire bagay yo, donk nou pwomèt ou nan yon tan k pap twò long, ni twò kout nou pwomèt ou nap ranje bagay yo jan sa dwe Donk jounen jodi a nou ka gade m avèk yon yon vizaj ki ki pa kòm oparavan de nati e nou konn sa l ye deja donk se pa tout tan ok kè a kapab kontan se pa tout tan nou kapab ofri yon vizaj ki pa sa vrèman. Ok donk nou pa moun ki toujou fè sanblan kap souri epi o fon de kè yo epi yap blese kwa alò ou menm ki fèk ap gade nou pa nou se Claudel Flermont donk nou pran angajman pou n pale donk nou pran angajman donk pou n eseye wè nan ki mezi nou kapab entèveni ok nan pwoblèm ki nou menm nou idantifye ki peyi nou kapab konnen. Alò, e, e, ti videyo jodi a, l pa pou lòt bagay. Se jis pou m, pou m di nou, e, nou, nou lè zayisyen, nou lè zayisyen, majorite anpil nan nou, m pa konnen si se, e. se le fè ke moun nan ap travay pou l fè vyouz, ap travay pou l fè, pou l jwenn jèm, m pa konnen, paske mwen menm m poko konnen a ki fen y ap itilize entènèt yo. Anpil nan nou, nou itilize l pou n, alò, o detriman dèzotre, anpil nan nou, nou itilize l dèfwa nou san konnen ki efè sa pral fè. sou yon lòt moun, nou itilize l pou n detwi. E, pou n pa ale pi lwen, nou itilize l pou n detwi peyi nou. Pandansetan, nou menm, chak jou, n ap plenyen, n ap di nou gen yon peyi, donk ki malad, yon peyi ki gen pwoblèm, yon peyi donk. M ap mande, èske Ayiti pa reprezante aritmetik la menm? Eske ayiti pare pou pwoblèm ke n genyen nou menm a rezoud? M ap mande eske peyi nou pa reprezante pwoblèm menm ki gen? Liv la dabò, aritmetik la, eske peyi nou pa reprezante sa dabò? Ki sa n vle di pa w la? Chak jou n leve n ap gade se pran telefòn nou, donk premyeman mwen menm. M pa pral di lè m leve se telefòn mwen ke m dwe premye manyen non. Ok? Donk se pa telefòn mwen ki premye bagay afè lè m manyen. Men pa kont, kanmenm fòk mwen tcheke kèk bagay enpòtan sou telefòn mwen avan m derape machin mwen oubyen avan m al travay. Lè w byen gade, lòt la swadizan di l se jounalis donk ou ka ap mete an kesyon ki kote moun sa te resevwa fòmasyon jounalis. sa donk kote li ta al aprann li dabò eske se sa etik jounalis la metye a li menm li di ok nou pa konnen donk paske ase souvan an di nou ayisyen li menm pe enpòt kote l al etidye pe enpòt kote l ale pou l aprann yon bagay lè l ap vin mete l an èv oblije mete an kesyon kalite moun sa Ou oblije mete l an kesyon paske ase souvan yo byen aprann men yo mal mete an èv sa yo aprann yo. M pran egzanp lan pi senp, pi rapid, pi vit sou yon seri nèg ki swadizan pase tèt yo kòm medya, kòm jounalis. Ok? E pou yon senp rezon. Moun nan gen dwa swadizan la al fè yon pati la al lave l la, peu enpòt nan ki vil nan peyi a, epi la al fè yon repòtaj. Ok? Donk, yo, ann serye. Lemonn gade nou twò mal deja pou nou pa kòmanse ranmase karaktè nou. Lemonn gade nou konprann nou twò mal. Ok? Donk, moun nan mouri. anba bal, ayisyen an kouri pran l li filme l lage l sou tout platfòm ke n gen. Machann yo, ti machann yo ap pase mizè nan lari a, yo tou sal, yo mal vi, moun ki swadizan di. Yo jounalis oubyen yo gen ann di nou pa jounalis. Ann di nou se moun. Men lè w fè l sa, nan ki objektif ou fè l? Eske pou parèt bèl oubyen pou parèt pou fè lòt moun nan parèt lèd? Hum? Lè w fè jan de aksyon sa yo, lè w poze de aksyon sa yo, m panse gen anpil bagay pozitif ke n kapab pwojte de peyi nou. M panse gen anpil bagay enpòtan ke n kapab pale. de peyi nou. Patou kote n pase pou moun, pou nou fè moun santi, o mwen, nou gen yon bagay. Hein? Nou gen yon bagay. W ap gade ti machann nan, l ap vann pe enpòt sa l ta vann nan, sitou moun machann ki gen pwodui alimantè yo. Nou deja konnen sitiyasyon kòman l ye, donk se pa paske moun nan ta sipoze nan yon eta parèy, ou wè l nan mitan pil mouch, moun ap vann manje, l ap vann mango moun pral manje, donk ou wè lòt malfra a, ok, donk sou moun nan, eklereta a, al filme moun sa yo, epi pou lage l sou Facebook, lage l sou YouTube, lage l sou yon bann kote ki, hein, m ta renmen konnen avèk ki. entansyon lè nap reyaji konsa avèk ki entansyon nou fè sa nap fè yo humm m panse jounen ke n konnen eta nou nou konnen egzakteman paske map di yon bagay ke m konn souvan tande dotre pa swa nan bouch kèk kòlèg ki ase souvan fè n konnen egzakteman nou menm lèzayisyen majorite nan nou potko prè pou nou itilize menm pòtab entèlijan. Mh. Paske nou pa konn pou ki sa nou itilize l. Nou, fòk yo ta ba nou yon menm pòtab. Si le mond lan li menm, si mond lan ap avanse, fòk nou admèt nou menm se a la rekil nou prale. De se fè nou oblije kounye a repanse bagay yo. Ou resevwa yon entènèt? Entènèt la pèmèt aske le mond dan peu de tan konn anpil bagay. Men ou menm, ou fèl. Peu enpòt sa kap pase nan peyi d'Ayiti. Sal. Bon, m pa pral menm di bèl paske m poko janm wè kote Ayisyen ap pataje bagay serye pou Ayiti. Konprann? Donk menm moun kounye a bagay ki te kache nan vizaj tout moun, bagay moun tap fè nan kounye a wè sanzave malfra. Konprann? Moun san edikasyon ap moute sou Facebook pou yap fè pwomosyon pou moun jete pitit. Koman w kapab jete pitit? Koman ki remèd kontakte l? Hein? Vye vodou vye vye vodouyizan ki swadizan di vye malfèktè sal. Konprann vye bòkò ap mache hein sou moun gwo midi sou tout platfòm ap voye imaj kabrit an fòm zonbi yap di si w gen pwoblèm chans ou gen pwoblèm sesi ou gen pwoblèm sela pandan se tan tenten an moun sal la deja nan yon sitiyasyon li paka menm etire tèt li ladan l kounye a tout sak te konn kache konprann pou moun pat wè tout sak te konn fèt nan. fè nwa. Jounen jodi a nou vin twò eklere. Nou bliye eta nou, nou bliye kote n soti. Hein. Entènèt vin fè kounye a tout moun wè anba nou plis. Pi byen dabò. Konprann? M panse fòk nou kapab repanse tèt nou avan pou n ta repanse peyi. Konprann? E m panse sa yo se de bagay. grav ke n dwe rezoud. Paske sosyete nou an malad. Sosyete nou an gen pwoblèm. Ou konprann? Donk, m panse, lè yon moun jounen jodi a, an n di yon bagay, paske mwen m pa vin la, paske mwen m toujou di yon moun, chanèl mwen an oubyen paj Facebook mwen an m pa kwè m gen bagay sa yo se pou n fè politik. Men pa kont, Politik la tèlman vas, dèfwa gen de entèvansyon ke ou menm fè, ou antre ladan l san se rann kont. Alò, se yonn nan rezon m ap toujou di l. Ou konprann? Donk, eseye wè, pandan n ap, pandan n ap, n ap demantle tout sa k pa bon, pandan nou toujou. ap di men ki x men ki y kap fè peyi a mal men chèche konnen tou moun kap travay o byen di peyi o byen nèt di peyi dabò ok donk nou paka sèlman rete chita paske m panse peyi sa gen moun onèt kredib ladan l ok donk nou plis wè moun ki fè sak mal la ok donk mwen menm map di nou yon grenn bagay pou m tèmine. ou menm jèn paske m panse paj sa se pou ou li ye nou pa bezwen bay tèt nou manti donk pa kantite de pèsonaj ki itilize rezo sosyo yo donk yo just gen yon telefòn serye nan men yo sèt men pa kont nou pa kapab inyore tou majorite ladan pa pèdi tan nan yon seri de bagay ni pou yo konnen tou ok men nou menm la jenès nou menm la jenès. Ka nou grav. Ka nou grav. Si w pa kab ap rele apre tèt ou, m pa kwè w kab ap rele dèyè yon lòt timoun. Pou n pa di yon lòt moun. Paske, yo toujou di yo, La charite byen òdone kòmans pa ou menm menm. Ok? Donk, m panse, moman an rive pou n egzije plis de nou menm, olye nou atann. yon ti kras de lòt moun. Ok, se nou menm menm, egzijans lan se nou pou fè tèt nou an. Gade kò nou nan glas, gade tèt nou nan miwa pou n di a ki sa n sanble, ki sa n dwe fè. Èske sa n ap fè jounen jodi a, ki repèkisyon l genyen? Paske, pe enpòt sa w fè nan lavi, li gen yon. li gen yon konsekans. Peu enpòt sa ou fè, li gen yon konsekans, li gen yon efè segondè. Petèt sa kapab parèt pozitif ou negatif, men, se a ou menm ki konnen egzakteman pou ki sa sa w ap fè. Pou ki sa w ap fè sa w ap fè. Nan ki objektif, nan ki entansyon. Sispann, sispann, sispann, sispann, sispann. a mòd konsepsyon nou yo. Sispann avèk bagay n ap fè yo. Sispann! Sispann! M ap pale menm avèk jenerasyon pa m nan. Ok? Sispann! Paske nou se de moun, m panse nou kapab itil plis, nou kapab bay de bagay ki bokou plis enpòtan, bokou plis enteresan. Ki sa nap ofri yo? Uhmm. Peyi Dayiti bezwen nou tout. Jounen jodi a, a kwa bon? A kwa bon? Menm Sendomeng la pa respekte nou. Yo di w sou le plan sanitè nou zewo. E fòk nou admèt. E pi ou menm menm, pandan se tan moun ap mal gade nou, ap di nou tout kalite jouman, tout kalite bagay ki egziste. E pi ou menm se atò. Wap eseye al chèche imaj moun mouri sou vye pil fatra ou konprann mouch ap kouvri yap moutre w moun ap manje bò on seri de tenten epi ou menm ou gen telefòn ki nan moun nan wal prann pou filme ok sou pretèks ke ou se on jounalis oubyen ou gon bon telefòn si w pa wèl jounen jodi a wap wèl demen kanmenm. Paske granmoun toujou di yon bagay. Depi ou fè yon bagay, peu enpòt sa ou fè nan lavi a, menm kan ou ta avèg, je m ta ouvri, se ou k ap wè l. A bon antandè, salut, mèsi.